Bon jodi a nou retounen ak yon lòt videyo pou frè ak sè nou, zanmi nou kap gade nou, kap tand nou nan sa nap pote. Nou konnen Iran atake ak misil baz militè ameriken, anpil blese. Administrasyon Trump la wè Iran pa vin pou lapè. Se dosye sa, se aktyalite sa nou vin wè avè w jodi an. Men nou konnen jodi an se 27 jiyè 2026. Dosye tps. Gwo tansyon nan mitan ayisyen yo. Anpil chalè. As ap mennen gwo operasyon nan yon pakèt sèk Lèzetazini. La bagay yo vin pi konplike nan men kominote ayisyen ki se frè ak sè nou, zanmi nou tou. Bagay yo tris. Jodi an nou pa konnen ki sa nou pral fè. Paske lè w pa gen yon vrèman diplomasi ak yon peyi. Ou pa gen de moun ki konpetan, de moun ki gen gwo relasyon, de moun ki de moun ki ka pale. Nou te gen tan prevwa. Paske lè w gen 2 gouvènman dedoubli lakay ou, ou pa ka met espwa w, gen bagay si w wè yo rive, w a di mèsi Bondye, si w wè yo pa rive tou, w a di, ou te gentan konn sa. Paske pou nou ale pi lwen, jodi an se 27, nou konnen fen tps lan yo te alonje l se te 24, de 24 yo mete 27 ki se jodi lendi a. Ki sa yo di? Se li tout moun ap tann. Ki sa k tonbe? Enben, semèn nan kòmanse depi dimanch. Depi dimanch fòk tout moun konnen ki sa tout stasyon radyo Etazini yo ap pale se arestasyon. Ayisyen ilegal. Yo pa bezwen di w anyen depli non. Bon, nou konnen reyalite a, se konsa l ye, fòk gen kè kontan, fòk gen fache men, n ap tann, n ap swiv, pa fè tèt cho, e nou wè jan bagay yo pwale la, bagay yo pa dous. Se le menm jan pou Iran, nou konnen Iran kontinye fè menm bagay yo, y ap bay menm panik yo, ap tape moun paske Iran pa asepte pou gon baz militè nan Mwayen Oryan. Ya. Iran nan panse pa l oubyen nan batay l ap mennen an, advèsè a pa dwe pre l. Se la a bagay yo vin pi konplike pou Lèzetazini. Sa vle di, depi s on kote ki gen baz militè, Iran bonbade l. Pa gen asòti de la. Se kounye a bagay yo konplike nan Mwayen Oryan. E administrasyon Trump lan oubyen Donald Trump dwe pran tout pwal li mete sou dol poul fè sa lap fè a si gè ap kanpe li kanpe paske se batay wap batay e men la russie avèk ikrèn la ikrèn sanse nan yon lanfè paske mwen kwè la russie kite lwès ikrèn li travèse mwen nan nò son lanfè l vin reprezante pou Ikrèn. Se sa k fè, nou menm, nan panse pa nou, analiz n ap fè pou ou, nou pote ba ou, nou vle w konprann. e sitou kominote ayisyen kèlkeswa kote ou ye kounya pa gen kote ou ye pou di ou ale sof ke m konnen nou pa gwoupe nou vre se sa k fè m pa ka di kominote ti gwoup ayisyen men lè w konnen gen gwo tansyon nan mitan ayisyen yo aktyèlman la a sitou pou lèzetazini gen anpil sèt ki Konplike. Konplike, konplike, konplike. Anpil, anpil, anpil pwoblèm. Men nou konnen, pa gen bòn nouvèl, pa gen bòn nouvèl, pa gen bòn nouvèl. Men fòk nou di yo, fòk nou di yo. Anpil arestasyon ap fèt. Anpil anpil arestasyon ap fèt. Gen de moun menm lè w pa t janm tande l. Aktyèlman la a, ou mèt espere l ap bon bri kanmenm. Paske anpil strès. Anpil pwoblèm nan kominote ayisyen Lèzetazini pa rapò jan imigrasyon ap fonksyone. Paske Lwa 1996 administrasyon Trump oubyen Donald Trump vin avè l la, li vin rann sistèm imigratwa Lèzetazini an konplike anpil, anpil, anpil. E se sa k fè tou w ap wè Lèzetazini vin sanse gen pwoblèm ak tout vwazen l, ak tout zanmi l, lè konsa l vin pi bon pou Lachin. Li vin pi bon pou Lachin. E se se youn nan pi gwo kontantman yon Ayisyen tou, jodi an, lè w ap gade limonad, w ap wè kèlke biznis chinwa ki kòmanse rive sou sòl Ayiti an. Se youn nan pi gwo. Se youn nan pi gwo travay k ap fèt paske prèske yon pakèt peyi Amerik Santral, Amerik di Sid lan se Chinwa ki kenbe mache yo a. Men poukwa pa pou Ayiti? Nou konnen bagay yo deja se menm pwoblèm ant grand chine e Taiwan ki pwoblèm nan. Men jodi an si yo pile sòl la li vle di anpil bagay. Kòm Okap te kapital yon lè, Ta sanble Pòtoprens gen dwa pa kapital ankò. Yap, paske depi tout moun yo kòmanse rejwenn yo nan Okap oubyen nan depatman Nò a, se yon katastwòf pou Lwès la. Ke nou vle, ke nou pa vle. E anpil nan nou gen dwa pa t renmen pèdi l. W ap wè si gen yon sèl èpòt k ap fonksyone la a, se èpòt Okap lan. Se pou yo montre w dekolaj la kòman l fèt. Si w gen bon konprann, oubyen si w ap reflechi byen, w a konprann. Se sa k fè. Wap wè otorite yo di w Okap poze, Okap tèt frèt, Okap pa gen sekirite. Se sa k fè wap wè gen avyon ki te konn desann. Nan èpòt Tousen Louvèti. Men kòman ou fè ou wè yo fèl pa Okap la yo pwouvew Okap safe tout sa yo fòw konprann piyon kap deplase yo fòw konprann piyon kap deplase yo se sak fè ou menm kap swiv politik entènasyonal oubyen jewopolitik entènasyonal w ap gade jan pyon w ap deplase ou menm ou konn ki bò w ap fè. Nou konnen pa bò lakay pa nou toujou genyen kalandriye elektoral. map gade sou rezo sosyo a kap sikile. Kisa nou te ka di? Eske nou pou eleksyon? Bon, eleksyon pa gon peyi. Pa gon pèp tou ki pa tap janm pa renmen eleksyon paske si eleksyon pa fèt nan peyi a nou konnen gen anpil pwojè ki pa ka egzekite. Wi nou pou eleksyon men eske jan pèp lan pa ka sikile Ki jan sekirite a pral ye pou pèp la sòti pou l deplase pou l al vote? Sa a se kesyon n ta dwe poze otorite an plas yo. Sof ke m konnen yo te gen yon lè pou yo te fè l yo Ou di moman sekirite a pa pwobab yo pa fè l, men èske yo kòmanse rezoud pwoblèm ensekirite a pou pèp la retounen lakay li, pou pèp la evakye ak okipasyon l? Se sa nou menm nou vle. Jodi an, nou pou eleksyon. Men, pou eleksyon an, premye bagay ki enpòtan pou pèp lan, se sekirite pou pèp la retounen vin viv lakay li. Se sa nou mande Leta. Pou mwen menm, se sa nou vle tou. Pase, sa ki pi fasil yo, nou gentan konnen ou pa ka bay yo. Sèlman, si yo mete fen ak tps, y ap depòte Ayisyen. Ki mizanplas, ki lojistik, ki sekirite? Fòk ou gen anpil sikològ wi. Hum! Pou mwen menm, fòk yo gen anpil doktè sikològ wi. Paske mantalman, gen moun ki pa bon. Se sèl sa m ka di nou. Paske reyalite nou menm Ayisyen, li enpe difisil. Lè w pa gen moun k ap panse pou ou. Se sa k fè, lè w pa gen moun k ap panse pou ou, ou menm ou oblije panse pou tèt ou men e nan bòn chemen. Pa al foure kò w nenpòt kote pou lè w pyeje tèt ou, ou deja konnen se ou k ta pou ou. Retire kò w la, ou pa gen moun k ap vin retire w. Se sa nou vle w konprann. Nou konnen Mwayen Oryan an toujou rete fèmen, oubyen sa yo rele detwa a. Aktyèlman gaz la kòmanse ap monte echèl pli wo toujou. Nou konnen lwil, angrè se nan espas sa a yo sòti. E Iran pa asepte. koube Iran pa asepte bay paske ni Iran se le menm ou te ka di ni pou Ikrèn yo di w menm lè te rete yon grenn moun yo fèk kontinye ap batay ou menm mwen menm nou tout dwe rete vijilan e jere pwòch nou avèk jan sa pwale la. Men nou konnen pwoblèm ki gen nan mond lan, pwoblèm sa yo vin parèt sou tout peyi yo. Paske 3 mil bato k ap frekante detwa a, espas sa a, s on espas transvèsal li ye, l ap toujou frape mond lan. Nou vle w konprann sa. Nou vle w konprann sa. Jodi an tou, pa bò lakay pa nou, nou vle chak Ayisyen gade tèt ou nan yon miwa. Chak Ayisyen, ke w te fi, ke w te gason, ke w te gen 12, 15, 18 an, 20 an. pwale. Ou dwe fè yon vrè refleksyon ak pwòp ou menm. Jodi an, gen yon pakèt detonasyon Ayiti. Fò trè byen atif, fò trè konpreyansif. Se sa sèlman n ka di. Paske nou pa la pou n lago nan dlo. Sa nou wè a, se li n vin di w. Dominasyon k ap fèt yo, oubyen divèsyon k ap fèt yo, n abitye avè yo deja. Nou konnen yo deja. E nou tèlman konnen yo, nou wè kote yo mennen nou. Yo mennen nou nan basen kote n pa ka naje pou n soti. Fòk nou trè veyatif, pa kite moun vin jwe a lespri nou, pa kite moun vin jwe a konesans nou, paske nan sa n ye la a, se nou k pou retire tèt nou. Kèlkeswa jan sa ye, pa met nan tèt ou se yon moun k ap vin retire w. N abitye avè yo deja, n abitye a pawòl yo deja, n abitye avèk lanmen yo deja, n abitye a diskou yo deja. Fòk nou trè veyatif. Menm lè w te gen 18 tan jiska 20, 25, 30, 40.

Ou viv. Ou wè nou pa al lwen avè w pou n ta al 2003, 2091 yo pi lwen. Nou ale pou sa k pi pre yo. Paske nou konnen Ayisyen renmen bliye vit. Nou pa tèlman rete sou dosye Ayiti. Men nan moman sa a, se devwa nou pou n di w sa.

2016 2017 ki koz nou la. Al revize eleksyon sa yo, al gad ki moun ki te ladan yo, si te gen yon preparasyon ki te fèt, kansè sa pa tap ka vin pwodui nan vizaj nou la. Jodi an, ou menm ki vle danse, danse sou mizè w. Sa pral depan de ou. Afè moun nan pral dou se lèl chèf, lap baw sekirite, lap baw travay ou sistèm enpozel, sa depan de ou. Jodi an ou wè kote ou ye. M pa gen anyen m pral diw anplis. Nou chak ki la m renmen nou, mèsi pou sipò nou, mèsi pou pataj yo, mèsi pou kòmantè yo, mèsi pou ou menm ki pran tan ou Yon mèsi espesyal pou nou chak ki gade yon videyo ke m lage. Byenke pa tèlman gen tan pou m pote yo, 3, 4, 5 videyo pou nou. Men m konnen m ap travay sou sa pou m ba nou tan se devwa m. Mèsi, mèsi, kontinye pataje, kontinye abòne. pou plis moun pou nou kapab grandi fami an yon mèsi espesyal pou chak moun ki gade chak videyo nou lage yo se nou ki ta pou di w kisa nou santi nan kè nou ke w montre nou w ankouraje nou pou n pote yon videyo pou ou mèsi.